Nou genyen yon fibwòm ke yo rele entramuro. Ok. Tip fibwòm sa le pli souvan lè medam yo genyen l, li sitiye nan miyomèt lan. Nan pati wè n ta m ta p montre an. So m pat vle kenbe imaj lan twòp paske jan l ye a pou Facebook pa desann live la pafwa m sonje m ta p fè yon live fibwòm, m te itilize imaj sa epi. Facebook tou swit te bay m de kou retire l, so e sa fè m pa kite l. So e tib fibwòm sa li rele entra muro ok, li sitiye nan kouch sa ke nou rele myomèt lan. Nou gon w lòt fibwòm li menm nou kapab di li menm li deyò iteris lan. Fibwòm sa yo rele li fibwòm sou sere, sou sere. Nan kouch sa li ye, se ke vle di li deyò uterus lan. Huh. Are di fibwòm sa pa play depi ou genyenn, afè pou ansent lan se bliye bagay konsa. Ok. Li sou kouch lan menm, sou kouch uterus lan. Pa bliye uterus lan li menm, lè ou ansent, lè ou ansent,

Trop pale anpil. Ki bò li sitiye li menm? Li menm li anndan andomèt lan. Ok. Nou di gen 3 tip de fibwòm, yon fibwòm ki sitiye nan myomèt lan li menm, yon lòt fibwòm ki sitiye ok nan iteris lan menm deyò uterus lan e lòt tip fibwòm ke nou genyen li menm li sitiye andedan andomèt la menm li fè baryè li di afè pou ansent ou pap ansent e retirel li difisil pou ta retire li li gin ou gen dwa pa janm kapab fè timoun ankò guys ok so se tip fibwòm sa yo ki genyen mes amour ok so nap avanse ansanm avèk prezantasyon an. Men kisa menm guys ki koz bagay ki rele fibrom nan humm se trè zen pò tan gen bagay ou te gen dwa pat konnen ebyen jodi an la ou pral ou konnen l daprè la syans yo estime gen 30 a 50 pou san ok fanm pli de 30 an ki ap soufri avèk fibwòm e m te di nou 1 milyon 800 mil chak ane fanm ki fè maladi fibwòm mèzamou moun nan te gen dwa genyen dè antesedan fibwòm nan fanmi li tankou yon mè yon sè sèlman men pa grann pa yon fanmi ki lwen, se manman w ou di mwens avèk yon sè w epi w kapab vin genyen maladi fibwòm nan guys. Men le pli souvan fibwòm se plis ras moun nwò pli presizeman moun ki afriken black afriken yo afriken nwò. Se plis moun sa yo le pli souvan ki toujou fè ma la di fri bòm. Sa se daprè la syans. Ok? Se moun ki nwa avèk moun ki afriken nwa. Ok? So se moun sa yo ki fè fi bòm. Gen yon seri de moun tou e kap pran sa ke nou rele umm kap pran an seri de ee kòman rele bagay sa moun ki fè e bagay la e umm kòman rele bagay sa planin ok moun ki fè planin ou gen dwa gen chans pou vin devlope sa ke nou rele maladi fibròm nan. Moun kap pran e bagay ki pou remonte òmon ke nou rele estrojèn e e pwojestewòn nan paske pa bliye bagay sa yo an nou di pa egzanp menm règ ou lè ou gen règ ou Ou wè tete w ap fè w mal, òmon nan, pwojestewòn ou e estwojèn ou deklanche, se sa fè aprè règ, lè w vin rive nan 13, 14 zyèm jou, se yon moman w vrèman fètil, ou kapab ansent. Gen moun ki pran, k ap pran, sipleman, pwojestewòn, estwojèn, yo di se pi gwo koz lan. Estwojèn avèk pwojestewòn. ok se pi gwo koz lan paske fibwòm nan li renmen sa yon fi pa egzanp ki ansent pa bliye lè w ansent ou gen òmòn pwojestewòn ou ou gen òmòn estwojèn ou ki vrèman ogmante lè sa a si w te deja gen fibwòm ou vin ansent sou li l ap fè fibwòm nan vin plis gwosi se de sa ke li viv mes amours ok. Yon moun ki peze anpil ou gen plis chans pou fè sa ke nou rele maladi fibwòm mes amours. Yon moun ki pa janm fè timoun ditou tou ou gen plis chans pou fè sa ke nou rele maladi fibwòm. Yon moun ki pa janm fè timoun ou gen plis chans pou fèl. Pa bliye, lè w pa fè timoun, kò a byen repoze, ou konprann sa m di w, epi se lè sa a, òmòn nan li menm, pwojestewòn e estwojèn yo gendwa gen plis chans yo menm pou yo ap ogmante nan kò moun nan, y ap flannen adwat agoch, ou gen chans pou fè maladi fibròm. Ok?

Avèk moun k ap manje vyand wouj. Vyand wouj lan li nouri fibwòm nan. Si w pa t konn sa, depi jodi a lè w gen fibwòm evite manje vyand wouj. Bon si w te ka rete ou plis manje vejetal. Bonsoir sou fè k ap monte. Bonsoir Jeanty bonsoir bonsoir tout moun. Si w s on moun ou konn manje anpil vyand wouj ebyen avèk Fibwòm si w fè fibwòm depoze tout vyann wouj atè franchman mwen menm si pa egzanp mande Bondye padon se yon maladi m ta vin fè m ap koupe vyann nèt m pap manje vyann menm si w te wouj ou te nenpòt koulè m pap manje w m ap plis manje vejetal pa bliye lè w fè fibwòm plis w ap manje vyand jan de bagay sa yo vyand wouj se nouri w ap nouri fibwòm nan. Ok. So se tout ka sa yo, tout koz sa yo ki ka.